Bonjou bonswa tout moun nan dekriptaj jodi a nou pote yon nouvo nimewo nou pral pale de mizik pou ti moun yo de kadilak nou konn prensip la deja ann abòne ak chanèl la poun pa rate youn nan videyo n gen poun poste yo Let's go! Jan nou tout konnen l, Kadilak se yon atis ayisyen, yon chantè, yon konpozitè ak yon pakèt lòt kalite atis la genyen. Pami tout mizik Kadilak ekri, nou ka di Pou ki n te marye, Pwomèt mwen, ak yon pakèt lòt. Men nou pa ka bliye mizik pou timoun yo. Nan mizik sa a, K-Dilak ap dekri, oubyen nou ka di ap chante reyalite ou sitiyasyon anpil fwaye nan sosyete ayisyèn nan. Atis la ap montre li menm k ap viv ak madanm ni epi pitit li. Ofon, ni li menm ni madanm ni, yo pa alèz. An n di yo pa byen. Men yo kouvri reyalite ki nan yo a pou pwoblèm yo pa afekte timoun yo. swa nan lekòl yo oubyen nan aktivite yo eksetera. Gen anpil moun nan sosyete a k ap viv sitiyasyon sa a atis la chante a. Jan de tèks sa yo bon anpil fwa pou sosyete a. Pafwa, yon grenn mizik konn sove lavi yon moun. Ann voye je gade nan kòmantè yo anba mizik la. Pami tout kòmantè yo nou seleksyone kèk kòmantè ki plizoumwen touchan. Pa egzanp lè n pran Peterson Molière Sainvil. Li menm ki di nan kòmantè pal la. Mèsi anpil kadilak, mesaje a ak tout ekip ou pou bèl tèks ak melodi sa a. Samdi 11 mas 2023 mwen te deside kite fwaye m, men depi lè ou sòti mizik sa mwen tande l plizyè fwa mwen reyalize se pou mwen ou sòti l mèkredi 15 mas la e mwen pran desizyon retounen lakay mwen jedi 16 mas 2023 pou m al bay fanmi m tout afeksyon m, lanmou m ak atansyon m. Mèsi anpil frè pa m, ou se yon vrè mesaje. Kenbe la. Genyen tou Chatanova Titan ki di li menm, Cet artiste est devenu une légende, un texte immortel. Avèk yn sijè byen trete kèl resital. Genyen Pierre Junior Kòk ki di li menm mwen pa fè kòmantè fasil men grenn mizik sa grenn mizik se sa tablo anpil fanmi bon an efè li te vle di men grenn mizik sa se tablo anpil fanmi kouraj ak tout moun ki nan sitiyasyon sa anpil felisitasyon pou atis la epi l mete 1 2 3 4 5.

Ankò yn fwa tout mes felisitasyon. E anbal nou pral jwenn Jack sè la baz se konsa moun sa tou rele tèt li a tou lè paran ki on fè dè sakrifis pou lè anfan je vou ran omaj a nou lè anfan emon nou paran remèsyon lè chak jou ke Dye fè kar san e nou se on pa la mèsi kadilak donk se on pakèt fanatik ak anpil lòt kap felisite. te kadilak pou mizik sa. Si n pran Capiterson nan li menm ki di li te pran desizyon pou l kite lakay li, oubyen pou l kite kay li. Aprè l fin tande mizik la plizyè fwa li deside tounen lakay li. Antouka lè yon atis ekri mizik sa yo se yon pakèt vi ki sove. Lè yon fwaye kraze, pafwa timoun yo konn tou gaye. Sa konn debouche sou yon pakèt bagay ki pa fè byen ak sosyete a. Fòk nou di w mizik sa se kadilak ki ekri l. Bedjine ak Kadilak fè melodi a, beat la se Majiko ki fè l, Smithy ki reyalize videyo a. Gita a se Morizyo, bass ki nan mizik la se Eddy, saksofòn nan se Abdel, Abdel ki nan Klass, miksaj mizik la se Cedric, batri se Jeff Harmonik epi koral la se Baby Djo, Baby Djo, Mass Konpa. Antouka mesye ann di mesye dam son bèl mizik anpil bravo pou ekip la anpil bravo pou kadilak kap panse ki chante reyalite anpil fwaye nan sosyete a non sèlman nan sosyete ayisyèn nan men nan anpil lòt sosyete ki genyen nan mond lan jan de mizik sa yo yo remonte moral anpil moun ke se swa fi ou gason. Pou rezon sa, nou menm nan ekip Gade m nan nou ankouraje tout lòt atis yo, sa k te konn fè l deja anpil bravo pou yo e sa k poko fè l e nou konnen nou kapab, nou ankouraje yo toujou ekri tèks sa yo yon fason pou n kapab remonte moral anpil anpil anpil moun nan peyi nou oubyen anpil anpil konpatriyòt nou. Bravo Kadilak! Ou renmen aktyalite, kilti, teknoloji, espirityalite, zen? Enben, ou tonbe egzakteman sou pi bon chèn nan. Gade m se yon chanèl k ap pwopoze ou tout sòt de videyo pou divèti ou, pou aprann plis, pou rete konekte ak mond lan kèlkeswa kote ou ye. Depi kounye a, abòne ak chanèl Gade M lan. Pou w pa rate youn nan sa n gen pou n poste yo! Let's go!